Bonsoir, bonjour, salut Sa depan de lè wap gade video sa M pa konnen eske l nan nwit pou ou Eske l lajounen Eske l maten Eske l aswa Jodi an m pote yon bèl resèt pou ou Sou chanèl sa oubyen sou paj la wap gade video sa Se kòman ou k alimen yon lanp chans Apre n te fin ba nou kòman n te ka pran yon beny devenn, yon beny giyon pou retire vye malchans sou ou, m te tou ba nou tou kòman pou te limen yon lanp devenn. M te bay lanp devenn nan, m te bay e, e, e, e, e, e, e, e, lanp devenn nan ak tout beny devenn nan. Hier m te lage ben chans lan, jodi a m pote yon lanp chans pou nou. Kòman w ka limen yon lanp chans lakay ou? Hein, ou pa ta vle gen machin? Di m byen, ou pa ta vle ap woule yon bèl moto? Ou pa ta vle toujou gen kòb nan bous ou? Hein, ou pa ta vle tou pou w gen chans nan lavi an? Èske w pa ta vle tou li lè li tan pou moun respekte w? Ebyen, lè w fin pran beny chans lan, men kòman ou ka limen yon lòt chans. E si w pako wè sa m ap di yo la, desann sou menm paj sa a ou ye a, sou menm chanèl sa a ou ye a, desann pi ba, al verifye. W ap wè anpil, anpil videyo nou lage deja. Si w gen pwoblèm ak mennaj ou, ou vle rale mennaj ou tounen nan 3 jou, 4 jou, 5 jou, nou lage videyo sa deja, nou lage resèt sa deja. Fanm ki pa ka fè pitit, nou lage remèd sa deja. Ou gen san k ap koule sou k pa janm kanpe, nou lage resèt sa deja. Ou bezwen lajan antre nan bous ou, nou lage resèt sa deja. Tout sa w ta bezwen, al chache l sou chanèl oubyen sou menm paj sa w ap gade a. Ou bezwen gen nan bòlèt, al gade l. Li tout sou paj lan oubyen tout sou chanèl la. Si w pa jwenn li, ekri m prive m just Madou sa pou fè oubyen si w pa jwenn sa w bezwen an, mwen menm Madou sa pou fè. Jodi an nou pote kòman w ka fè yon lanp chans. Se pwisan, se reyèl. Hein, tout moun ap byen pase, w ap pase mizè ou menm. Tout moun ap avanse vè lavan, ou menm w ap fè bak oubyen w ap make pa sou plat. Tout sa w fè gate. Ou fè komès, ou pa ka vann. Ou gen biznis, ou pa ka vann. Lajan antre nan men goch, li pase nan men dwat. Defisi. Ou pa konprann. Ou al lekòl, ou pa ka aprann. Tout sa w fè, gaspiye. Ou kòmanse aprann sa, ou kite l. Ou pran lòt. Ou pa janm fin fè yon bagay ki pou itil ou vrèman vre. W ap pase mizè. Men jodi an, sou chanèl Atis Turbo Maji an, sou paj Atis Turbo Maji an, nou pote yon lanp ki tèlman puisan pou ou, se garanti. Nou pral moutre w sa w ap bezwen pou fè lanp sa. Lanp sa ou ka fè l mèkredi maten a 6 zè o levan di solèy. Pandan solèy la ap leve a 6 zè di maten, ou leve san di pèsòn bonjou epi ou limen lanp sa. M pral moutre w tout engredyan, tout materyèl oubyen tout matyè ou ap bezwen pou fè lanp sa. Ok yon lanp chans w ap bezwen 3 kalte poud 3 kalte pousyè w ap bezwen pousyè tè legliz devan yon legliz w ap pran yon ti pousyè tè pousyè tè mache ou pral nan yon mache w ap pran pousyè tè pousyè tè yon kwazyè lè m di yon kwazyè ou wè kafou ou pral nan yon kafou ou pran yon pousyè tè yon men tè ou ap pran yon men tè nan mache On mètè devan nenpòt legliz, on mètè nan kafou. Ou gentan konprann. Nan mache, e la anpil lajan fonksyone, la lajan biznise, la lajan mache. Nan kafou ankò, kèlkeswa kafou an, e la moun nan pase pou lajan antre. Hein, gran nèg pase maye, tout moun pase nan kafou an. Ou gentan konprann lanp chans sa a. Epi tou, pou sèten legliz ankò, 2 an, 2 legliz lan, tout kalte moun antre nan legliz. Kòb antre la. Wè n vo dèyè 3 pou sèten sa yo. Tè mache, tè legliz, tè kafou. Ape, apre sa w ap bezwen 3 kalte poud. Poud ki rele poud ramnant, ramnant ou wè rale, pou rale sa w gen bezwen, pou rale lajan, rale, rale nèg ak lajan, rale gason ki gen lajan, rale fanm ki gen lajan, rale zanmi tou ki gen lajan. Ou fon pakèt vye rankont, ou pa janm itil anyen. Ou ka fon bèl rankont tou. Chak nèg ou pran, li fin banboche epi lale. Chans lan pa avè w, pa sa? Chak fanm ou pran tou, li fin gagote, gaspiye, lale. Ou gen yon bon zanmi, nou nan wout ansanm, nan fon pwojè, de twa jou, wè l ap byen pase, l ap byen vire. Ou menm menm, w ap pase mizè. Moun nan lòt bò, l al, li ka voye kòb pou w, l ap voye ti senkann dola. Kòmsi sa e sa w vo? 50 dollars vo eh 20 dollars sa sa ou ye mwen sa ou pa jou m depanse plis ke sa ou pou manje yon moun 20 dollars 30 dollars pa kob m depanse anpil eh soti ayiti yon peyi cher konsa yon peyi mizè konsa yon peyi problem konsa la jamaica ap monte 1 dollars Ay ameriken yo vo 100 goud ayisyen pandan moun nan gen kob nan menl ou ka fè moun nan voye kob ba ou ebyen m pral moutre w koman pou delivre tèt ou pou solisyone tèt ou map di w sa epi m men lanp lan 3 jou avan gade abtinans m toujou anonse sa sou chanèl mwen an pa ale nan afè fi ak gason. 3 jou apre abtinans. Pa ale nan zafè fi ak gason. Pou w ka respekte l nan plan pou Guillon pa tonbe sou ou. Pa al nan fanm. M toujou di sa tou sou chanèl mwen an. Ou pap jwenn mwen pou w peye m pou sa m ap ofri w lan. Ou pap jwenn mwen tou pou w ban m kòb pou w ba yon zanmi m kòb. Fè byen. Fè byen. Al nan legliz fè kado. Al lopital fè kado. Al nan prizon fè kado. Ou nan lari moun ap mande w fè kado. Toujou bay pou w genyen. Ok, m pral montre w sa pou w fè kòman pou w limen lanp chans lan. Ou menm ki pako jèm paj Facebook lan tanpri jèm. Sou Instagram nan ban mwen yon follower. Alezi, alezi kounya sipòte m. E sèl sa w ka fè pou mwen. Wi. Kounya m pran tan mwen menm m mwenyen vin moutre w sa pou fè pou avanse. M depanse m achte bagay yo pou moutre w yo. Ou pa ka ban mwen jèm sou Facebook sa san pwoblèm? Ou pa ka like paj la? Abòne ak chanèl la kounya. Peze dwèt ou sou ti bouton klòch lan pou jwenn tout lòt nouvo videyo m ap lage yo. M pral lage yon videyo la apre videyo lanp chans lan, kòman pou w gason ak fanm rive fè pitit gen twòp moun kap plenyen pou bagay sa mwen lague yon resèt tou swit ou menm ki vle jwenn resèt sa degaje w abòne ak chanèl la siltvouplè banm yon abòne pataje pou mwen kòmante jèm se sèl sa w ka fè mwen anyen ankò e mwen ki deside pou m ba ou ale alezi alezi abòne abòne ede m pataje ok se janm di w lan wap bezwen 3 poud poud ramnant Poud chans ma pou sete mache, pou sete legliz, pou sete kafou. W ap bezwen lwil nan 3 komin diferan. 3 komin diferan. Lwil oliv. Ou ka ale sou komin Kwadeboukè, ou achte yon 2 glòs lwil. Lwil yo fè manje a. Wè sou komin Delma, ou achte yon 2 glòs lwil, oubyen yon 3 glòs, oubyen yon ityèm, yon galon lwil, sa se se depan de mwayen ekonomik ou. Wè sou komin de Taba, oubyen Site Solèy, kèlkon, oubyen komin Kafou, ou achte lòt lwil la. Wè wap wap wap itilize 3 lwil, men lwil manje yo ye, men wap achte l 3 kote diferan, 3 komin diferan. Pou epi yo pral ra, yo pral rasanble kòb met nan pòch ou, yo pral rasanble chans met sou ou. Stop mwen si te fè. Pral. Se janm di nou an, dakò? Sa se pou lanp chans lan. Ou pa ka jwenn travay, patwon ou pa vle pa pa vle peye ou chè, hein, tout sa ou fè gate, men lanp chans lan. Chans lan. Gade, w'ap bezwen yon bòl blan. Pa limen nan asyèt, on ti bòl blan. On ti bòl blan. Lè w fini, w ap pran yon fèy papye blan, yon plim. Ok? Ou fin fè deviz ou ladan l, ou ekri pwojè w. Lè w ap fè deviz lan, fè sèt ti kwa. En, de, twa, kat, senk. 6, 7. Ou fè 7 ti kwa ladan. Sa se deviz ou. Ki vle di lè ou fin fè 7 ti kwa, ou pral ekri sou tout sa ou gen bezwen nèt. Gade m bezwen travay. Gade m bezwen nèg ki gen lajan. Gade m bezwen se la. Men kòman m ta renmen. Tankou ou esplike pwojè ou, ou esplike rèv ou, avni ou, men kòman ou ta vle ye. Ok, lè ou fini, Men sa wap fè. Wap wap ouvè ti bòl blan ou. Ou metel la. Kle yo dwe wè, kle bòl la, andan bòl la. Ou metel la. Ok. Kounya la nou pral pati avèk lwil 3 komin nan. Men yo. Gade pou nou wè. 3 bòl lwil. Mache lwil sa mwen sou komin taba. Mta achte sa sou komin kwadèboukè. M achte sa sou komin Delma. Ou ka achte nan nenpòt mache oubyen nan nenpòt boutik. Men 3 komin diferan. Pran san nou pou n konprann. Lè w fin fè deviz ou, ou vide lwil ou. Gade byen. Nou wè? M vide lwil. M vide lwil. Sa e, m vide lwil sa, lwil sot nan premye komin. M pa konnen. Ou wè? Lè w fini, ou pran lòt po ankò. Ou vide lwil. Pa bliye lwil sa ou pran nan 3 chil, 3 boutik diferan, 3 komin diferan, dakò? Ou vide lwil. Èske n konprann? W ap fè lwil sa a, lanp chan sa a, yon mèkredi maten a 6 zè. Depi ou leve nan kabòn ou, ou tou fè l. 6 zè. Twazyèm po lwil. 3 komin diferan. Ok. Vide lwi. Mwen menm sak fèm pa tou met tout lwi yo net paske resèt sa map montre la son se yon jou jeudi li aktyèlman la map montre li. Vezi menm kem fè sa yo m pral pèdi yo m pral jete yo paske m pap ka itilize yo mwen menm. Paske sim te fè li yè ki te mercredi an m tap tou li menn a 6 heures du matin pou mwen menm. Men yè la m te prepare bench sa pou nou pètke m pat ka limenn. E jodi a m fèl moutre nou li nan jou jedi an, m pap ka sèvi avèl, map yo pèdi sa map gaspiye yo. Se pou sela ou menm, sèl sa w ka rann mwen se abòne a chanèl lan, e jèm paj lan, kòmante, pataje, e fon lòt moun wèl, sa sèlman w ka di, sinon anyen ankò. Ok, lè w fin mete lwil 3 komin sa nan nan nan bòl ou. M te di w wap bezwen yon poud ki rele poud chans. Ok. Ou pran pot chans ou. Ou mete. Vwasi. Wè, pot chans. Sa e premye pot la. Ou pati. Wap mete twazyèm poud lan ki se poud defliyans. Chans lan se pou ale chans tout kote li ye. Poud enfliyans lan se pou enfliyanse sou tout moun nèt ou pou domine. Direktè, senatè, prezidan, sesi sela, tout kote ou ka antre ou ka fwote ak moun sa yo pou domine yo. Defliyans. Vwasi. Poud enfliyans. W ap wè lòt la te gen koulè mov, sa a gen apre se gen gen koulè chokola. Poud denfliyans. Mete poud denfliyans. Pataje pou nou silteplè. Pataje, pataje, pataje, pataje videyo a. W ap bezwen twazyèm pou ki se.

E 3 poud sa yo bezwen poud chans, poud ramnant, poud denfliyans. Ramnant. Wè? Sa pou rale sa yo gen bezwen yo. Poud ramnant. Ok. M fin sèvi a 3 lwil yo, m sèvi a 3 poud yo. Wè? A 6 bagay ou fè la. 3 lwil diferan, 3 poud diferan, 3 pousyè tè diferan. Sa k fè setyèm nan, se bòl la. 7 bagay ou bezwen. 3 lwi diferan, 3 pou diferan, 3 pou sèten mache. Sa se pou sèten legliz la. Pou sèten sa mwen menm dal pran devan legliz katolik. E la m te chwazi al pran. Ok, nan apre m pa met tout m kite res yo mwen pou m fè lanp chans pa m nan, mèkredi si Dye vle kap vini la. Sa e tè. Wap wè la tout wòch tout kraze wè men. Ou mete on kiye tè. Tè devan legliz. Twazyèm pousye tè a. M te pran sa nan yon kalfou. Mwen nan kafou m te pran sa. Son gwo tonton kafou kote tout machin pase. Sa e tè kafou a. Ou met yon kiyè tè. Pousyè tè. Lè w fini, m pran tè mache, m pran tè legliz, m pran tè kafou. Sa e sa, sa se, sa se non mache piblik. Kote moun vann. Ou ale nan yon mache piblik, men, ou pran pousyè tè. Men, sa e pousyè tè, mezanmi. Ou mete l. Ok? Men yo. Lè w fin mete 6 bagay sa yo, lwil 3 3 komin diferan, 3 poud diferan, 3 pousetè diferan, mèch, mwen menm ankò wè mèch pa m nan, e talè a m netwaye l, m pa cheve mèch non, bon mèch sa a ay koton, ay bon koton, fwote koton nan men w, men ni, pou w fè tèt. Epi vwase. Wè. Ou brase sa. Ban mwen zoom pou yo wèl. Ou brase sa pou tout fon sèl. Wè. Sa fèl piti pa yon pa plimen pa ka gaspi tout lwil yo tout ba. Yon mwen yon lanp pam nan pa plimen apen men kou eti yon yon ka moute mwen. Tout sa m fè pou tèt mwen m pataje la vek mwen. Ok. Lè nou fini. Ou mete men chou. Wè. Ou byen, ou byen moun mouye mèch ou. Vwasi. Ok. Alimèt. Ou menm ki gen alimèt, ou menm ki gen brikè, ou a sèvi avèk brikè. Hmm.

Epi mèkredi maten ou leve bonè, ou limen lanp chans ou. Pa bliye fè fon de vi, ekri yon lèt pou mete anba lil ou. Epi tout jounen lanp ou ap boule konsa. Nap wè kòman l fèt. Mwen menm m pral etèn sa paske yo pa fè l jou jedi. Se pou m ka montre nou demonstrasyon an. Mwen oblije achte tout medikaman, tout materyèl yo nèt pou m montre w li. Sa w dwe fè mwen ou menm, se jèm videyo a, jèm paj lan, e kòmante, pataje. Si w bezwen yon videyo ke w pako jwenn, ekri m, poze m kesyon, mwen prè pou m reponn ou. Si w si w gen yon ide w pa konprann la, mwen disponib. An kòmantè, m ap reponn ou. M ap poze, m ap chante yon bèl mizik pou ou, mizik de fòs. Avoka!

Mèt van an, mèt dlo a, te ak dife an, vi w pa gen dwa pase mal. Pran vi w oserye. Li lè li tan pou w pran vi w oserye. Li lè li tan pou son moun k ap fè w kado 50 goud. Kreye aktivite pa w. Kreye lè pozitivite. Kwè nan Bondye, kwè nan Ginen yo, epi tout bagay ap bon. Si nou tout te vodouyizan, peyi m t ap mache byen mesye. Orevwa. Pa bliye pataje pou nou. Mèsi.